Hey what's up guys Byenvni nan lòt video Nou gentan wè kiyès ki la se Billy ki la se mwen menm ki mèt channel la e m gen ansanm avèm ti frèm nan Jodi a nou guys mwen pral rachte kèk bagay Yeah So na wè kisa nou pral achte men m pa gen okenn ide ke kisa m pral achte m just vini nan west la pou m gade bagay yo paske ke nenpòt lè yo ken gen gen e anpe bagay ke m konn bezwen ke m pa gen yo you know what I mean So m ap pase m gade kisa yo genyen ke m ka achte. Son nou kote ke yo vann rad yo la. Men rad yo poze. Men rad sa yo pa twò gou, I don't know. Gen nan yo ki konn bèl poze. Mwen m pi renmen pase nan zòn sa yo pou m achte pantalon twal pou ka al legliz. Mwen al legliz mwen, ba, you know what I mean. Yeah. So se la yo gen bèl pantalon. Men m pa met. Waww, si sa te pi piti m ta pran sa, pantalon sa. Paske m gon mayo ki koulè vert e nwa e wouj So m bezwen pantalon ki an rapèl So yeah Yo fè anpil bèl mayo la wi Anpil bèl mayo pou So m Yeah Genlè m ap pran mayo sa Yeah M ap pran mayo sa defini Fò m pran mayo sa Gen anpil lòt bèl mayo ke m konn tcheke tou But m pa wè yo genyen yo jodi a Yeah Mayo sa. Mwen telman renmen mayo blan sa. Bòt fòm pou yon bèl mayo. Ou pa ka just ap depanse lajan ou pandan ke w pa pran yon bèl bagay ke w renmen. Tout sa yo se gwo bout mayo. M pa mete gwo bout mayo. M mete mayo ki pouse sou mwen. M pa mete vye mayo ki gwo. Gwo bout patat. Ou ye. Mayo kaka jako sa. Li bèl li. M gen yon deja m pa renmen sa.

M pa konnen si nou konnen guys. Comment pou dim kiyès ki fè mak maron sa yo paske m pa konnen yo. Nasa, nasa poze. Bèl nou ka wè bèl maron nasa. Fòk se koulè bay Ayiti a wi but se pa Ayiti sa a. Yep. Yep, yep, yep. Li menm maron rad sa m tap di nou an guys. Yeah.

Bro, rad sa gwo men. Se sa fi yo renmen. An? Se sa fi yo renmen. M tande fi yo renmen rad ki gwo sou. Bro, a ma renmen rad ki gwo sou mwen bro. Se rad ki byen poze, byen klasik, you know what I mean? Byen poze. Yeah. Se ou fini? 5 dola sou mwen. Non, ou poko jwenn fini bro. Fò m achte plis bagay toujou. Yeah. Nan ou.

Ou iphone Hein?
iphone iphone yeah iphone iphone Bon mwen gade ki Top Flyer
Sou sa yon ti jan Vini k fòme Sa good? No An

Epi m mete yo tout moun ap felisite. Misye ap pale de bagay yo pa santi bon anyway. Mwen menm mwen santi bon anplis. Se te pou sa. Sou bezwen ebyen nan lanmèd wè loka konsa. Sa koze. Anyway nou pa vini pou nou pran bay pou nou benyen nan lanmè jodi a. Telman gen lontan m pa benyen nan lanmè. Ki sa m ta pran?
Ki sa w ap achte pou mwen?

Wabardise misye bezwen kèk bagay pou nenl wi Ka fè nenl wil
Domi gen lakay la.
Sa sanble koze wi. Bon de sa kisa sa ye la menm. Fodi map fè dega nan afè kouzin an. Wadi kisa sa ye la. Bab. Bon. Mpa konn sa se pou bab. Depi nou konn kisa sa ye ekri nan kòmantè bidon.

Pafe sa santi fò di se sant. Bon, ou kwè sa se pou gason li oubyen pou fi paske jan mwen sant pafe sa la li sanble sant bay pou pou fi banm gade ki sa make si se pou òm oubyen pou fi. Li pa di si se pou fi ou se pou gason. Jiskèske pou fèl ye. Yeah. A mesye ap makiye adidas la. M poko janm eseye pafe sa yo. Pafe sa sanble yon bon pafe. M pa konnen. Moun ki konn pafe yo di m. Waw li santi bon wi. Bay mande fanm nan kisa li panse de pafe sa. Doni. Doni kisa ou panse de pafe sa. Se son pafe fi ye ou byen se son pafe gason. Flite sou ou. Flite sou ou pou pansant li. Nan sant li. Li pa make si se pou fi li ye oubyen si se pou gason. E sa k ban m plis pwoblèm. Men m pran sant li. Pafen fi yo se yo menm ki pi santi bon bon. Oh, pa misye fouti bel ass mwen mesye. What the hell bro. Hein? Li ka se pou fe. Yep. Bon m pa kwè m ap pran pafe jodi a paske m gentan gen menm 5 pafe lakay la m pa pran okenn pafe. Ou bezwen linèt wi bèt paske chak fwa bèt misye ap gade fim lakay la li avanse chèz la jis dèyè pou je l pa batay paske je l ap fè dlo.

Doni vin gade sa. Wow. Doni. Gade sa. On kas. Hein? Where? Misye di yon kamera bro. Tèlman bezon kamera. That's like kamera. Mwen gade. Oh, sa se bay kou pou yo. M bezwen bon kamera real kamera m pa vle se yon ti piti kamera sa yo men li pa tèlman vann chè non ou wè pri a 39 dola bon m pa vle se yon ti kamera piti sa yo m bezwen gwo bout bagay depi ou mete li ta ba w bèl imaj konprann sa map di w la ou nou bezwen kravat wi bròh. Mwen nou gen pil kravat deja. Map tou pran chajè sa. Bro, don't do that bro. Misye di lap pran chajè san pa peye. Yeah! What? Yo wap pran sa? Le ok bro, yo ba ou de bra de de de wen wan. Wap li chan bro jen si. Wap pou pran. Bokye. Sou nan pa chete bay yo guys. Ti ti ti. Come here dwet. So nap fè, nap fè ed lan. Merci guys parce que nap gade vidéo m yo. E pa bliye like and comment nan vidéo a. E pa bliye subscribe too. Merci parce que wap gade vidéo m yo. E nan wè nan lòt vidéo ankò. Di peace pou mwen badou. Peace nigga. Peace out.